Salut kòman nou ye nou deja konn non an deja se Nelly jodi an Staff Vizyonè ap vin avèk yon ribrik pou nou ki se le coronavirus premye pati a nou gen Francky ki pral pale l ki se istorik kote coronavirus lan sòti epi nou gen Demwazel Junie ki pral pale de korona viris an jeneral epi ou gen Nelly ki pral pale de sentom sa ou pral santi lè w gen korona viris lan epi nou gen Baby Love ki pral pale de prevansyon ann swiv ansanm avè m mèsi.
Bonjour non pam se brignol franky jodia nou pral pale de yon tèm ki ap fè aktyalite nan lemond antye. Ki tèm li ye? Se Kowona viris. Kowona viris, ki sa li ye? An premye lye, yon viris se yon pwazon. Nou kapab remake yon pwazon. Nou konn definisyon pwazon, ki sa l ye? Se yon bagay ki dè ke ou ta pa bè, ou kapab enjekte l nan kò w, l ap fè anpil katastwòf e si w pa kouri rive vè yon wè yon doktè, ou kapab menm mouri. Ki kote viris la sòti menm? Orijin viris la. Viris la li pran nesans nan peyi Lachin, pi presizeman nan vil Wuhan. Enben, dapre syantifik yo, viris sa a li soti kay de animal. Lè m di de animal, se yon pasasyon ki fèt. Syantifik yo di se yon, nou konn chauve-souris, ak yon animal ki rele pangolen, kote ke pangolen an ta arive manje chauve-souris an, E konsa, dè ke li manje chauve-souris a, nou konnen ke chauve-souris son bèt ki diferan. E chinwa yo, yo menm, yo manje bèt sa ki rele pangolen, sa vle di gen yon pasasyon ki fèt de bèt la avèk moun nan. Lè viris sa li enfekte w, li kapab vini sou 2 ka. Gen yon ka ki se ki pè sevè, gen yon ka ki peu sevè. Ka ki pè sevè la, sa vle di se ka sa ke ou kapab menm rive a rive jwenn lanmò. Ka ki peu sevè la, se li. Ou kapab jwenn tretman kay doktè. Ebyen viris sa li ou kapab detekte lakay ou dapre syantifik yo de 6 jou a 14 jou. E si ou pase 14 jou ke ou wè viris sa li pa mete ou, li pa mete ou kouche, li pa mete ou atè, se ke viris sa li pa ka fè ou anyen ankò. Se yon viris kote ke ki ap fè anpil ravaj jan m kapab di nou nan lemond antye. E gen gen anpil kouvrefe ki bay nan lemond antye pou akoz de viris sa. Gen anpil travay ki ki fèmen akoz de viris sa. Se pou sa mwen te vini avèk ti ribrik sa pou nou, pou mwen te kapab di nou ki kote viris sa soti, ki orijin e ki fè l kapab fèt. Mèsi.
Bonswa tout moun kòman nou ye non pam se Junie jodi a m prezan avèk nou pou n fè yon ti pale de maladi sa kap fè aktyalite nan mond lan nan moman ki se maladi kowonaviris kisa maladi sa ye lè w genyen l kisa w santi e ki de mezi de prekosyon ou kapab pran pou evite atrape maladi sa maladi sa li menm ki se yon ansanm oubyen yon famiy ki Regwoupe yon pakèt viris li menm ki ba w rim, ki ba w grip e konsa tou ki kapab ba w de maladi respiratwa egi li menm ki se SRAS lan. Maladi sa nan fen ane 2019 lan nou te wè li te kòmanse an Chin e nan moman an ki fè pati de tout mond lan. Sa ki atake lèzòm nan li menm li rele Covid 19. Maladi sa se yon maladi respiratwa. Egi li ye, se sa k fè lè yon moun gen nou kapab wè li gen difikilte pou li respire. Men nou pral wè sentom yo ansanm avèk siy yo ansanm avèk madmwazèl Nelly. Maladi sa a anpakèt moun gen l men kòman yo fè pran maladi sa a? Ou pran maladi sa a li menm se si yon moun te teste pozitif ansanm avèk viris lan epi ou menm ou pa t konnen epi moun sa a te nan lari l ap mache epi w al ba l lamen oubyen ou anbrase moun nan ou sijè pou pran maladi sa a. E konsa tou, ou kapab pran yon lòt fason ankò, si w t al touche yon objè ki te gentan gen viris lan ladan l, paske viris lan li menm, si yon moun etènye oubyen li touse, epi krache oubyen goutlèt kapab al tonbe sou yon objè, epi ou menm ki pa t konnen, w al touche objè sa, epi apre sa w touche bouch ou, ou touche nen w oubyen zye w tou, sa ou kapab pran maladi a ladan l, paske maladi sa oubyen viris sa li menm li gen kapasite. pou li viv 3 zè tan si yon kote sèch, yon kote ki fè cho, epi li kapab viv pandan 6 jou tou yon kote ki fè yon pil frèt. Sa vle di nou kapab pran maladi sa san ke nou pa konnen, swa nan louvri yon pòtay epi ki te gitan gen viris lan tap viv ladan oubyen nan louvri yon pòt ki te gitan gen viris lan ap viv ladan epi nou menm. Nou va lave men nou, epi n al mete men nou nan bouch nou, n al mete men nou nan zye nou oubyen nan tou nen nou, nou sijè pou n pran maladi sa, maladi sa, se pa vwa sa ou kapab prann, swa nan men w oubyen bouch ou oubyen nen w oubyen zye w. Apre sa nou pral wè ki sa w santi ansanm avèk Nelly. Mèsi tout moun. 2, Sentom ou ka santi lè w gen Kowonaviris. Ok. Lè w gen maladi sa, ou gen ou santi fyèv, apre sa ou touse anpil, epi ou gen difikilte pou w respire. Nan ka grav maladi sa ka atake nan poumon nou ki vrèman ki vrèman se yon maladi depi maladi sa kòmanse atake poumon nou, nou gen pwoblèm pou nou respire e l ka menm koz lanmò. Men, gen gen moun nan lè l santi fyèv lan l gentan di. ke li gen kowonaviris. Depi w santi sentom sa yo fòw kouri al konsilte yon doktè pou ka konn sa w gen egzakteman paske tèlman gen yap lage bagay sa yo sou rezo sosyo gen moun se strès oubyen yo vrèman pè ki fè yo santi sentom nan yo gentan di yo gen kowonaviris ou menm ki santi fyèv oubyen wap touse Kouri al konsilte doktè pou ka konnen egzakteman sa w genyen pou pa kouri di ke ou soufri yon maladi ki se san w pa menm konnen si e kowona ok. Konsèy m te ka ba nou se fè anpil pridans pou maladi sa paske li vrèman frajil e nou gen e Baby Love ki pral pale nou ki prevansyon nou ka pran pou maladi sa. Mèsi.
Bonswa, bonjou, sa depan de lè nou pral gade videyo sa e nou gen avèk nou se Baby Love kòm Nelly te gentan di nou deja e m ap vin avèk sa yo rele prevansyon pou nou an ka de kowonaviris. Premye prevansyon m genyen pou nou se kisa? Se se lave regilyèman lè men avèk. 1 pwodwi ki se alkòl ou jèl, men si w pa gen alkòl jèl la, ou ka itilize dlo epi savon. Dezyèm prevansyon nou genyen ki se fòk nou anse, fòk nou se ransenye sou le covid 19. E kisa sa vle di? Nou dwe toujou, m te ka di ap fè ti nouvèl nou. ap tande pale de virus la tou sa. Twazyèm prevansyon an ki se ne pa se touche lè vizaj. Gen moun ki renmen manje zong tou sa, ki fi yo toujou ap pase men nan figi yo sa a nou dwe evite yo paske si virus la nan figi nou, nou manyen vizaj nou li ka antre nan bouch nou nan pati sa yo tou sa. E katriyèm prevansyon an ki se e se pou nou evite foul. Lè m di evite foul la, pa egzanp, e kote ki gen anpil moun yo, pa egzanp, legliz, e sipèmèkad, makèt. Kote sa yo nou dwe evite yo paske nou pap konn kiyès ki gen viris la ak kiyès ki pa gen viris la. Senkyèm prevansyon an ki se netwaye regilyèman lè sifas e lè zobjè kouran. Se pou nou netwaye kote nap itilize souvan yo ki se chanm kay nou epi salon kay nou. E sizyèm prevansyon an ki se evite lè lye trè frekante. Nou di mèsi ak tout moun ki te pran san yo pou yo te gade videyo sa pou yo te tande tout prevansyon avèk tout sentom yo ka santi lè yo gen kowonaviris. Nou di mèsi ak tout moun an jeneral. Map di nou pa bliye pou nou abone avèk chanèl la, pou nou pataje l, pou nou ba nou yon like sitou e kòmantè yo vrèman enpòtan pou nou pou nou ka konnen kisa w panse de videyo sa. Mèsi m konte sou nou.